Hi guys, kòm nou konnen deja nou konn m se Dina Jodi a m vin avèk yon nouvo video pou nou Jodi a m ap esplike nou nan video jodi a m ap esplike nou epizòd 2 nan feyton an ki te rele yon move esperyans yon move esperyans nan lavi Sofia.

Dil se zanmi mennaj li se bon zanmi mennaj li nya Belinda bay Sofia konsèy li di ah sa pa anyen se bon zanmi mennaj mwen li ye ou ka aksepte kitel pale avèw pou wè kisa li gen poul diw ou konn se zanmil zanmi ta toujou vle pou Zanmi l gen yon ti zanmi ki menm bagay avèk mennaj li, zanmi mennaj li. Epi, jan m di nou an konsa, e Sofia di, enben ok, ok, kòm ou di m, kòm se zanmi m ou ye, ok, ou ban m konsèy, ou di m sa, ok, m ap gade pou mwen. Kounye a la. Sofia aksepte pou ti gason pale avèl lè ti gason rele lap e yo gentan zanmi yo fè konesans etc ti gason bal non bagay ti gason rele Ricky ti gason rele Ricky li genyen 18 ans wi li gen 18 ans. Epi Sofia li menm? Sofia gen 16 an jan m te di nou. Moun yo gentan zanmi, yo fè konesans, chak tan Sofia ap sot travay, Ricky ap tann li, y ap bay blag, eksetera, eksetera, eksetera. Epi nan bò pa, nan bò fanmi Sofia, vin kòmanse gen dezinyon. Papa a ki te Repiblik Dominikèn menm kote avèk Sofia, chwazi pou l ale nan yon lòt peyi. Nan lòt peyi pou l ka al wè si lavi a pi bon pou li. Epi fini li kite se manman an, 2 sè yo avèk frè a epi pou Sofia ki vin nan kay la kounya. Sofia ap pran ti randevou avèk Ricky, l ap bay manmi l manti, l ap gay kounya Sofia gen twò bagay ki nan tèt li. Kisa? Se lekòl li, travay li plis Ricky ki se zanmi l. Konsa konsa konsa bagay yo ap pase yon jou.

Epi avèk 2 ti gason Ricky avèk mennaj zanmi Sofia ki rele Belinda Ok kounya Sofia di enben ok lèm wèl map dil sa bagay sa yo kounya lè Sofia wè avèk Ricky Ricky li bay Ricky bagay bay Ricky pawòl la li di Ricky bagay la Ricky di pa gen problèm. Nou prale! Ricky di, Nou prale! E men Ricky di konsa, e Ricky ki te di ki bò tout bagay ap fèt. Gen yon plas ki pa tèlman twò lakay yo, nya Ricky di konsa, enben, nou kat la n ap pati tèl lè tèl lè. Tèl lè tèl lè, yon jou, yo pran yon jou. Lèfini pou yo pati, pou yo ale sou plas la. Yo kat la. Belinda, mennaj Belinda a, Sofia epi avèk Ricky. Kounye a la, Lè yo rive sou plas la, jou a rive, yo al sou plas la, Ricky chita avèk Sofia, l ap esplike l, y ap bay blag epi fini, li deklare Sofia lanmou l pou li. Li di Sofia konsa pou Sofia, pou Sofia e aksepte pou l nan relasyon avè l a 16 an. Nan Sofia sezi, Sofia pa konn bagay konsa, li pa vrèman konn kisa k lanmou bagay sa yo. Nan Sofia pa konn kisa pou l di. Sofia pa konn kisa pou l di. E Ricky, li pa konn kisa pou l di Ricky. E li rete, li rete, li pa konn kisa pou l di. Kounya apre sa, e. Pandan li pa di Ricky anyen an, Ricky annik vini li tchoup li ba l yon ti mo sou bouch. Kounya, pa di anyen. Kounya lè Ricky wè Sofia pa di anyen, li eseye li bo Sofia sou bouch. Sofia tèlman sezi, li pete kouri. Li kouri kite ni Ricky, ni Belinda avèk menaj li a ki te yon ti jan chita, yon ti jan. De lwen yo men yo pat tèlman lwen lwen lwen. Yo kite, li kite lòt 3 timoun yo epi li te kouri, li kouri lal lakay li. Se la epizòd 2 a kanpe. Konnen rès ti istwa a, nou konn kisa pou n fè deja. Nou konn tout bagay sa yo deja, m pa pral vin fè plewonas. Nou konn tout sa pou nou fè deja. Si n ta renmen konnen èske Sofia ap aksepte nan relasyon avèk Ricky, Si lap di Ricky non oubyen eske Sofia a pral prezante Ricky lakay li etc e fè fini pa bliye se premye ti mennaj li e anplis se premye eksperyans li tou li pa konnen anyen nan lanmou li pa konnen kisa ki gen nan lanmou ok nan aprè nan lò pwochèn video bye.